Èske w ka ban nou yon chif sou kantite vyolans seksyèl nou anrejistre e kòman chif sa yo menm yo evolye pandan kriz la kòmanse nan peyi Dayiti? Men de ka ki anrejistre soti janvye 2024 pou rive mas 2024, nou resanse, nou anrejistre pito, 1543 ka. De janvye a mas,

Pou yo chape poul yo anba menas lanmò, vyòl ak anlèvman ki plane sou tèt yo, anpil fanmi oblije abandone fwaye yo pou y al pran refij nan kan, kote y al viv nan kondisyon moun pa ta dwe viv. Nuit kou lajounen moun sa yo pa fasil ditou nan espas sa yo ki souvan twò kwense pou ta resevwa yo. Nan dènye rapò li fè sòti, oim ki se òganizasyon entènasyonal pou lemigrasyon fè konnen, nan peyi Dayiti, se plis pase 700 mil moun ki oblije kite lakay yo. Pou yo pran kontwòl teritwa, Bandi yo konn sèvi ak vyolans seksyèl pou yo simen latèrè nan mitan popilasyon yo. Sa ki lakoz, fanm ak tifi anpil fwa se prensipal sib malfra sa yo. Se tris pou n di, men kan sa yo ki ta sipoze sèvi refij, epi ofri moun sa yo yon pwoteksyon pandan yon ti tan, konn pito tounen kote ensekirite, vyolans ak agresyon seksyèl tabli kò yo. Anpil fwa, se moun nan komite kan yo menm ki ta dwe bay moun sa yo yon pwoteksyon ki pwofite de vilnerablite yo pou abize yo. Mank entimite, vilnerablite, ensekirite makonnen ak Kondisyon vi moun yo nan kan yo, ak absans yon sistèm jiridik solid pou pwoteje viktim yo, souvan lakoz fanm ak tifi yo se prensipal viktim agresè sa yo. Lè mande m fè bagay, yo ban m manje. Lè m ap dòmi la, yo chwa vin rale pye m pou m fè rèv avè yo. Bon, men, men tant sa. Otolorans, twa jèn gason, twa jèn gason a voye kenbe m la.
Byenvini nan nouvo epizòd Sivik ak Sosyete, Evèy Medya pote pou ou. Jodi a nou pral pale de vyolans ak agresyon seksyèl nan kan ki akeyi moun ki oblije kite lakay yo akoz fenomèn ensekirite a. Se nan lide sa a n ap akeyi sou plato nou maten an Madam Mirlanda Lindor ki reprezante yon òganizasyon k ap travay dirèkteman ak moun sa yo. Byenvni Madam Lindor. Mèsi Mesye Desruisseaux.
E pandan yon ti tan tou kout, èske w ka fon ti prezante epi prezante òganizasyon w ap travay pou li a?

planifikasyon familyal, prevansyon avèk prizanchaj kont MST, IST, maladi moun pran nan fè bagay, fos rèv travay tou pou dwa moun, patikilyèman dwa seksyèl ak repwodiktif ke tout moun genyen, dou nou travay avèk kominote LGBT yo, pèsòn ki an sitiyasyon de andikap, kote ke moun sa yo dwa seksyèl yo ak repwodiktif yo pa respekte, e nou travay osi avèk de pèsòn vivan avèk le VIH-Sida.
Èske w ka ban nou yon chif sou kantite vyolans seksyèl nou anrejistre? E kòman chif sa yo menm yo evolye pandan kriz la kòmanse nan peyi Dayiti? Dènyè kriz sa ki ke n ap viv la depi plizyè ane, li fè ke chif yo pa sispann ogmante. Nou konnen ann Ayiti, lòske genyen sa ki rele de ka de vyolans seksyèl, Pa rapò avèk jan sosyete a wè sa, moun ki viktim yo konn gen tandans pa vle pale. Yo pa vle di ki sa yo viktim, yo pa vle denonse l, e paske yo konnen ke gen moun ki ap doubleman viktimize yo, sa vle di, di se fòt yo, di se paske w te met ti pantalon kout sa, se paske w te soti a 9 è di swa, se paske w te manje lajan nèg la k fè l ka met men sou ou. Donk se tout bagay sa yo ki fè ke sivivan, sivivant yo konn pa vle pale. Men de ka ki anrejistre soti janvye 2024 pou rive mas 2024 avèk patenè entènasyonal nou ki se Nasyon Zini, paske Lafosref travay avèk divès ajans de Nasyon Zini, Donk nou resanse, nou anrejistre pito, 1543 ka. De janvye a mars, ka yo kentipli. Sa vle dire ke yo miltipliye pa 5, yo pase de 200 ka anrejistre a 1543. Bon, puiske la nou nan kontèks kote ke nap pale de deplase yo, moun ki deplase ki oblije al viv nan kan yo, e poukisa dapre ou menm, E moun sa yo ki nan ka yo pi ekspoze ak vyolans seksyèl.
Bon, malerezman, se moun ki nan sit de deplase entèn yo, moun sa yo, yo twouve yo nan yon sikonstans, yon sitiyasyon ki trè deplorab. Si w ap gade, nou menm ki ale jeneralman nan espas sa yo, pou nou al fè swa. sansibilizasyon, swa klinik mobil e otre sèvis ke nou bay, nou remake ke an tèm de dwa moun, tout bezwen fondamantal moun sa yo pa respekte. Youn nan bagay ki fè ke yo ekspoze anpil, se ke yon sal de klas, pa egzanp, nan lekòl yo, ki ta sipoze gen dwa kapab akeyi yon fanmi, de fanmi a la rigè, gen 80 moun ladan l, gen sal ki gen prèske yon santèn de moun, moun yo dòmi mal, yo pa ka respire byen, eksetera, eksetera. Youn nan bagay ki fè ke vyolanse seksyèl yo miltipliye nan espas sa yo, anpil nan yo pa gen prezans e otorite ki kapab mete lòd yo tankou lapolis e otre. Ok, donk, sa vin fè ke moun, moun, tout moun nan sit la pa konn kiyès ki bon moun, kiyès ki move moun, ekskize m si m di sa konsa. Men gen de seri de moun ki kouri ki deplase, men moun nan deplase, lè l vini li jwenn lòt moun ki plis vilnerab pase l, li pwofite agrese yo. Pa gen limyè nan sit yo, pa egzanp gen lakou sit yo kote ke medam yo, ti gason, ti fi ap benyen, ap sikile, pa gen yon siveyans vrèman, pa gen limyè nan lakou yo, kote pou fi al benyen, e gason k ap veye kote pou fanm al benyen, kote pou fanm al fè bezwen l eksetera, sa vin kreye yon pwoksimite ki fè ke nou pap jistifye zak la, ki se zak malonèt, men ki kreye ki fè ke ka vyolans seksyèl yo miltipliye. E san konte ke moun yo nan yon ekstrèm bezwen, e gen de ka kote ke nou jwenn de moun ki di ke yo sibi sa ki rele eksplwatasyon seksyèl. Eksplwatasyon seksyèl se yon tip de vyolans baze sou le jan, notamman ou tip de vyolans seksyèl, kote ke moun nan ki nan sitiyasyon li bezwen jwi de yon byen, de yon sèvis ou byen de yon avantaj, li oblije gen yon rapò seksyèl ou byen soumèt li avèk yon moun ki ka fèl jwi avantaj sa. Par egzanp, nou gen de seri de moun ki nan komite sit yo, se malere de le dire, men se le ka, mwa menm pèsonèlman, je m'engage a fèr pati se jan de diskou, petèt ke sa pote yon chanjman, Gen moun ki vin, yo, yo vin, èd yo vini, men lè komite ap distribiye l, li gen moun li fè favoritism avèk yo. Donk kounye a, lè benefisyè la wè gen favoritism nan, ki sa l fè? L al pwopoze e, e manm komite a oubyen manm komite a di l, si w vle gen plis toujou, fòk ou e, e ban m yon favè seksyèl. Donk sa se eksplwatasyon avèk abi seksyèl ke anpil, anpil, anpil benefisyè, gen anpil pèsòn ki deplase entèn, ki okipe sit yo, ap sibi de yo. Donk, se tout koze sa yo, se tout rezon sa yo ki fè ke ka vyolans seksyèl yo ki an pakèt, paske vyolans seksyèl pa gen rapò sèlman avèk sa nou rele an kreyòl kadejak oubyen an fransè vyòl la ki se yon ak seksyèl ak penetrasyon san konsantman, men li gen rapò tou avèk atouchman. Voyeurisme, lè m pale de atouchman, moun k ap manyen kò w, pati nan kò w san otorizasyon, voyeurisme, fanm nan ap benyen la oubyen gason ap benyen la ou wè yon lòt kache dèyè yon ti pòt l ap gade tout kò li, ou konprann? Sa se yon tip de vyolans seksyèl. Gen de seri de vyolans seksyèl tou ki a karaktè vèbal, de kòmantè tèlke ou gwo gra, ou gwo la, ou byen gra eksetera pou fè yon jès, pou fè sesi, pou fè sela. ou pa vle fèl. Donk tout sa yo, se petèt sitiyasyon an, se petèt bezwen yo, bezwen, jan m sot di l o depa, fondamantal yo ki pa respekte, moun nan li met tèt li nan yon kondisyon kote ke li di tèt li, a, si m fè tèl bagay, m ap jwenn tèl bagay. Or, menm si se li menm ki pwopoze l, se de l eksplwatasyon seksyèl.
Ou t ap pale talè a de
E moun sa yo ki pral sibi abi seksyèl yo pa rapò a vilnerabilite yo. E la nou konnen li pa un pti peu pli difisil pou nou konbat kont sa. Lòske moun nan se pozisyon l, li sèvi avè l pou ke li abize moun nan seksyèlman. Men kounye a, kòm òganizasyon, ki jan de mezi FOSCREF li menm pran pou li pwoteje moun sa yo?

Sansibilizasyon kote ke nou ekspoze reyalite a a tout moun, ke se swa manb komite yo, ke se swa benefisyè sit yo, etc. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, dekonstriksyon sosyal, mantal e ot, pa ka fèt jodi ak demen sèlman. Eske ou konprann? Donk lè sa nou pase de stad sansibilizasyon a fòmasyon. Lè sa nou wè plis komite yo, nou eksplike yo ke nou konnen ke reyalite a ka kreye sesi, li ka kreye sela, men ki sa nou fè. Dezyèm bagay, nou enfòme yo de si tout fwa yon akt konsa ta pèpetre, men ki sa k ap tann yo kòm santans. Depi sa fèt, nou genyen de mezi ki la, ki... ke sivivan yo oubyen sivivant lan ka pran. Pa egzanp, youn nan bagay ki genyen, se ke genyen yon fòmilè de sinyalman kote ke m pa oblije viktim pou m fè mesaj la pase. Mwen ranpli fòmilè la, li ka anonim, m ka deside rele anonimman oubyen m ka deside ranpli fòmilè la anonimman pou m deklare, pou m sinyale, ekskize m, pou m sinyale ke anndan sit sa, tèl adrès, tèl kote, a tèl lè, gen tèl moun ki te pwofite. seksyèlman oubyen m pa konnen de yon moun anndan espas sa, donk li te abize l. Donk lè sa, ou genyen e benefisyè yo kèk fwa youn ap veye sou lòt. Sa ki difisil anpil nan ka sa se ke ka wè yon moun mwen sinyale l epi lè swivi a dwe fèt, sivivan pa pè de reprezay swa bò kote moun nan pou moun nan pa fè l mechanste, li pa vle dakò ke sa te fèt vrèman. E sa k fè nou toujou andedan FOSREF, nou toujou chèche a gen kolaborasyon enstans gouvènemantal yo, enstans etatik yo, mspp, ministè jistis, OPC, se de kolaboratè imedya ke yo ye pou ke nou kapab jere dosye sa yo. Men lè jan de deriv sa yo rive e nou jwenn temwanyaj yo, ki jan de mezi nou menm nou pran, ki jan de swivi ke nou fè? Bon,
nou menm sa nou fè, se ke, dan zan premye tan, nou enfòme, jan m sot di an, otorite ki plase la pou sa yo. Pa egzanp, nou genyen la pnh, ki se youn nan enstitisyon ki kolabore ansanm avèk nou, ki genyen an dedan li CNAF, ki genyen an dedan li ULCS. An fèt, ULCS se Unité de Lutte Contre les Crimes Sexuels, ki gen BPM tou, nan ka Brigade Protection des Mineurs, nan ka ou zak ki ta fèt la ta fèt sou yon mineur. Donk nou gen tout kolaboratè sa yo, se pa nou menm ki pran mezi yo. Ok? Se pa nou ki pral pran desizyon, se nou pa la jistis, nou pa leta. E je je vous rappelle, Mesye Desruisseaux, ke nou sòm yon òganizasyon non gouvènemantal. Donk la, nou sinyale fè yo e ke nou remèt moun otorite ki la pou pran desizyon yo, pou yo pran desizyon ki ap pèmèt ke jistis fèt e ke sivivan oubyen sivivan lan jwenn reparasyon. Ok, men kounye a nan kad travay nou ki pi gwo difikilte nou rankontre?
Bon, nan kad travay la, difikilte yo anpil, men youn nan pi gwo difikilte ke nou rankontre, mwen pran l dabò atik pèsonèl apre sa m pral nan enstitisyon an. Se santiman denpuisans sa a. pa rapò avèk kantite bezwen ki genyen. Gen anpil bezwen. Bezwen an tèm de, jan m t ap di l tanto, bezwen de baz yo, gen jenn fanm ki okipe espas e sit deplase yo, ki pa ka achte yon sachè e tanpon ijyenik e sèvyèt ijyenik alò pou l mete sou li. Gen moun, kòmsi bezwen yo tèlman anpil e se de seri de bagay ki esansyèl pou moun viv, lè ke ou gen dwa rive sou sit la, pa egzanp, dan un premye tan ou pase nou fè yon sa ki rele resansman oubyen envantè, gade konbyen moun ki la, konbyen ti fi, konbyen ti gason, konbyen fanm, konbyen gason, epi le fèt ke yo konnen si w gen enfòmasyon sa se paske ou gen entansyon pote yon sipò, ok, gen lòt moun ki vini. Pa egzanp, si jodi an la m desann epi m fè, tout moun wè m ap fè resansman, eksetera, m ale nan komite a m mande konbyen fanm ki genyen, konbyen fanm ansent, konbyen ti fi, konbyen ti gason, eksetera, w ap wè, jou w pote sa w pote a, pa egzanp, nou konn, EFOSREF konn bay kit mama a pou fanm ki ansent, kit mama se yon kit ki genyen pou, emm, emm. bebe, pou moun ki ansent lan, men osi pou bebe lè yo fèk fèt. Nou konn gen de kit ijyenik ki gen ladan sèvyèt ijyenik, savon, bwòs dan, etc. Donk, lè w deplase ou al sou sit lan ansanm avèk bagay sa yo, ou rive, pa egzanp, si w te prepare pou 300 moun, ou rive ou jwenn 500. E lè konsa, ou wè ke 200 ki vin anplis lan, li nan bezwen an vrèman, men ou pa ka reponn avè l. Sa mwen menm pèsonèlman nan kad travay mwen, se gwo santiman enpuisan sa ke m genyen. Se, anfèt, m gen lòt toujou nan ka kote ke moun nan viktim de vyolans seksyèl patikilyèman, ou konnen sa, ou jwenn yon moun ki sinyale w sa, e ke lè w al kote sivivant lan oubyen sivivan an, ok, li pa vle fè ankenn swivi. Malgre ou ekspoze, ou eksplike l ke si l pa ale antre lè zak la fèt la pou rive 3 jou, swa li ka enfekte de yon maladi seksyèlman transmisib, swa li ka genyen yon gwosès non dezire, tout sa yo ka de enpak ki ka fèt sou kò l. Ou pale l tou, ou di l ke fò l ta jwenn yon akonpanyeman psikososyal. Donk, ou eksplike l ki sa k genyen. Paske sa ki genyen se ke lòske ou ap fè travay sa, ou pa ka pran desizyon an nan non moun nan. Èske tu konprann? Donk se moun nan ki pran. Nap konprann ke, e nap konprann tou ke sa li lye ak sosyalizasyon yo. Efektivman, li lye avèk sosyalizasyon an. Donk lè konsa ou menm kòm akonpanyatris, kòm moun ki sou teren, sa fè w mal ke moun nan nan bezwen an vrèman e ke li pa vle.

pèk pou priz an chaj ki fèmen aktyèlman pa rapò avèk sitiyasyon sosyopolitik peyi a ki fè ke gen de zòn nou pa ka kontinye desèvi e bezwen yo toujou la. Se vre ke nou pa ka ekspoze anplwaye nou yo pou yo al travay nan sit sa yo, men moun ki rete nan sit sa yo toujou, toujou gen bezwen. Donk sa se youn nan pi gwo sousi ke nou menm ap fè fas avèk li kòm enstitisyon. Ok, men kounye a, kòman òganizasyon entènasyonal la kapab mye ede nou nan kad travay sa a?
Bon, mwen menm, la se la sitwayèn ayisyèn ki va pale. Dabò, m panse ke gen de responsabilite ki se de responsabilite nou menm kòm pèp, kòm nasyon. Nou se ayisyen, nou gen yon gouvèneman ki la, ki ta sipoze reponn avèk bezwen sa yo. Aprè 220 lane endepandans, nou pa ta sipoze depann toujou de barè entènasyonal yo. Sepandan, pou nou pa parèt ilizwa, nou nan yon reyalite kote ke nou pa ka reponn vrèman avèk bagay sa yo. Youn nan gwo fason ke òganizasyon entènasyonal yo kab ede nou, se pwopoze nou de pwojè ki genyen rapò efektifman avèk bezwen ke, popilasyon ayisyèn nan genyen, èske ou konprann bezwen nou, epi pèmèt aske atravè leta ayisyen, paske tout pwojè kap vini dwe vini anba lebèl leta ayisyen, menm sou tande FOSREF gen patenarya avèk tèl òganizasyon entènasyonal, se sou sipèvizyon e ministè sante piblik e popilasyon ke sa fèt. Ok donk se se fè nou jwenn plis pwojè pou ke nou kapab ede plis moun toujou. Sitou nan zafè sante seksyèl an Ayiti. Kòm ou sot di talè a, gen anpil tabou sou seksyalite an Ayiti, sou bezwen an sante seksyèl e sou dwa seksyèl repwodiktif yo. Donk, lè konsa, si gen plis pwojè ki ale nan sans sa, li ka pèmèt nou jere plis bagay. Pa egzanp, an 2024, tonbe ansent pa ta sipoze yon aksidan. Fè yon timoun pa ta sipoze yon bagay ki soti nan syèl ki tonbe sou ou, li ta sipoze yon bagay ke ou planifye, ke ou prepare pou li. Pou amelyore kondisyon de vi moun yo nan kan yo, e pou yo kapab mwen ekspoze a vyolans seksyèl, a vyolans e agresyon seksyèl, byensi, Kisa ou menm ou ta ka mande leta? Mwen menm sa m ka mande leta se fè an sòt ke pa genyen sit de deplase entèn ankò. Se vre ke nou nan kontèks kote ke gen sit yo. Men pi gwo bagay leta ka fè se pa amelyore sitiyasyon moun yo nan sit yo, se pèmèt aske moun yo ka rekipere kay yo pou yo ap viv, pou dwa fondamantal yo respekte. Sepandan, annatandan ke sa fèt, Ok, an atandan ke leta angaje l pou ke moun yo rekipere lakay yo, se pèmèt aske, jan m di an, bezwen de baz yo respekte. E moun pa sèlman bezwen manje pou viv. Manje a esansyèl, li enpòtan, ou pa ka pase prè de plis de 24 è san manje. Ok, men se pa sèlman sa ki genyen. Gen de moun ki nan sit yo, kondisyon ke y ap dòmi, di si yo bezwen yon akonpanyeman vreman, òganizasyon non gouvènemantal yo pa ka reponn avèk tout bezwen e bezwen yo enòm, yo anpil. Donk nou pa ka reponn avèk tout bezwen sa yo. Donk nan ka sa, nou panse ke leta ta sipoze plis prezan. Plis prezan, gade an fonksyon de bezwen ki genyen yo. E pi evite aske se pa yon... Se ke jwè dir, se sa nan gaj pa la fosref, sa nan gaj ke mwa, ke se pa yon... yon komès imanitè ki ap fèt, nan le sans ou, kòm gen deplase entèn, nou pral mande yo nan de deplase entèn yo, et cetera, pou nou fè lajan pa nou, ok? Donk sa, si nou vreman sansibilize, nou gen kè nan men vreman, e ke nou rive wè, ki, nan ki kondisyon ke moun yo ap viv, moun ki dwe pran desizyon yo ap pran desizyon.
E pou moun sa yo kap swiv nou la? Ki jan w panse yo kapab ede pou nou konbat kont vyolans ak agresyon seksyèl nan peyi Dayiti? Ok.
Premye bagay ki pou pèmèt ke nou konbat kont vyolans ak agresyon seksyèl, se konprann e konsidere moun ki bò kote w la kòm yon moun ki egal avè w. Egal avè w, ke l se fanm, ke l se gason, ke l se timoun, ke l se granmoun, li gen yon ansanm de dwa ki dwe respekte. Dwa a libète l, dwa pou l di w non, dwa pou l pa dakò avèk yon pwopozisyon ke w fè l menm si nan tèt ou se te yon bòn pwopozisyon, dwa pou ke li deside wi ou non si l ap gen yon rapò ok ki baze sou seksyalite ansanm avè w ok, dwa pou ke moun nan kapab pran desizyon san ke li pa kontrenn pou l pran desizyon an. Donk m panse sa yo se de bagay pou nou kòmanse kiltive dabò pou ke nou konbat agresyon seksyèl. Youn nan bagay ki fè ke agresyon seksyèl miltipliye anpil se paske yon kategori de moun panse ke si yo bezwen yon favè seksyèl, yon moman seksyèl ansanm avèk moun, yo dwe genyen l. Donk otomatikman ou kòmanse panse ke moun kote w la, li pa yon objè seksyèl, li pa la sèlman pou l asouvri avèk bezwen w, pou l mete de kote pa l, sa l genyen kòm dezi, sa l genyen kòm resanti e sa l genyen kòm. Volonte tou, w ap konprann ke w pa dwe agrese moun ki bò kote w la. Tout jan, agrese vèbalman, agrese seksyèlman, psikolojikman, e otre. Si nou vle elimine agresyon seksyèl, vyolans seksyèl, pratik sa yo ki pa janm bon pou sosyete a, yo pa bon pou Ayisyen, yo pa bon pou okenn sosyete, se gade si nou te kapab edike yon lòt fason. Yon moun ki ta gen yon moun nan antouraj li ki viktim vyolans oubyen agresyon seksyèl. Kisa moun sa ka fè pou l pote sipò l ba moun sa? Ok.
Men pou vyolans seksyèl yo patikilyèman, se ke anpil fwa, lè agresyon seksyèl yo fèt e sou moun nan, se yon bagay ke li pat chache, Fò n toujou sonje sa, viktim nan pa t chache sa. Donk, kòm sa rive sou li, malerezman, li genyen de mezi pou l pran. Premye mezi pou l pran, se ale pran yon akonpanyeman ou byen ale wè medsen. Li gen 3 jou pou l fè sa. 3 jou a pèmèt ki sa? Li pèmèt aske yo kapab fè priz an chaj pou ke ou evite ke moun sa enfekte pa yon maladi ou byen yon enfeksyon ke moun pran nan fè bagay. Ok dezyèm bagay li ka fè se li dwe fè eskize m se wè yon psikològ oubyen yon travayè sosyal pou akonpanye l paske nou gen dwa minimize aspè sa an ayiti se ke moun nan pat chèche yon bagay moun nan pat swete sa rive li ke l rive l menm si l wè medsen yo fè lavaj yo fè lòt bagay pou li men anndan l li gen pè ou ka remake ke yon sivivan de agresyon seksyèl de vyòl Moun sa li fèmen l sou li menm, li pa vle ale nan asosyasyon, li pa vle rankontre lòt moun, li pa vle sòti etc. Donk li bezwen akonpanyeman psikososyal la pou ke li kapab retabli sou le plan psikolojik. Eske w wè sa m vle di w? Epi li youn nan bagay ke nou konn konseye viktim yo se pale, se denonse sa. Denonse pou kisa? Denonse pou ke ou menm tou sa fè pati de etap psikososyal la, ou soulaje. lè w pale de sa e ou jwenn èd tou ok sa l fè ankò se ke li fè konnen ke bouwo sa agresè sa men kiyès li ye entèl fè m tèl zak gen de seri de moun ke nou ap gade avèk gwo palto byen chita byen anfòm ki okipe de seri de pòs si kèk viktim kèk sivivant te konn pale apreyansyon oubyen apresyasyon ke n gen pou yo a nou pa tap men gen l pou yo e lajistis ta sipoze mete yon aksyon kont moun sa yo twazyèm bagay e pale a denonse a fè. li fè ke genyen yon pwoteksyon pou lòt moun ki nan anviwònman moun sa. Imajine yon moun pedofil. Sa vle di, son pwofesè, lekòl, son yon responsab nan legliz, yon monitè, je ne se pa, ki se pedofil. Lè moun nan sibi zak la, li pa pale, nou wè tout ki lòt moun ki ekspoze avèk moun sa nan anviwònman. Donk pale a, denonse a, toujou son bon bagay. Petèt ke anpil òganizasyon non gouvènemantal pa wè aspè sa, yo wè aspè medikal la e psikososyal la, men aspè sa tou li konte. E malerezman, youn nan bagay ki konn fè moun yo pè fè l, se lè yo di w ke, a, lajistis pap fè anyen, pa gen okenn mezi, men omwen yap gen yon dosye ke moun sa a se yon predatè li ye, moun sa a se yon kadejakè li ye. Mwen menm, mwen renmen itilize mo kreyòl yo. pou yo fè travay ke yap fè nan tèt moun yo. Gen anpil moun kap mache sou nou se kadejakè l ye. Se bon kadejakè. Pa gen move kadejakè, gen kadejakè tou kou, pa gen ni bon ni move kadejakè. Ok, alò nou rive nan moman pou nou mete fen, nap di mèsi madam Lindor. Mèsi a ou menm tou pou envitasyon an. E ou menm entènot ki tap swiv nou, nou rive nan moman pou nou konprann ke Konbat vyolans ak agresyon seksyèl se zafè tout moun. An nou pa neglije pran de dispozisyon pou nou anpeche move zak sa yo rive nan antouraj nou. Pandan ke wap tann yon nouvo podcast, nap di w mèsi, men pa bliye Like, kòmante, sitou pataje.